sou manman, sou papa, sou frè, sou mari, sou madanm. Men gen pafwa menm lè w konte sou yo ou pa menm ka jwenn yo lè w nan sitiyasyon difisil. Men pa janm bliye ke Bondye fidèl. Amen. Li toujou fidèl. Kèlkeswa sitiyasyon ke wap travèse. Dlo mèt Oswald la ap soti nan zye w. Bondye fidèl. Lè w kontan, Bondye fidèl. Se ou menm ki ka enfidèl, men Bondye toujou fidèl. Fè l konfyans.

Tout moun kelkeswa kote w ye atravè le mond. Se toujou menm plezi la, menm lanmou, menm sajès, menm fidelite a. Pou m rejwenn nou zanmi m. E m remèsye tout zanmi m yo. Ki like paj la ki komantel ki fè plis moun wèl Bondye ap beni nou e map kontinye renmen nou plis Ebyen pi bon fason pi bon mwayen an Se jis patajel pou plis zanmiw ka wèl. Bonswa Ayiti Bonswa le mond antye DGZ antre nan kay la Deja swete nou bon vandredi bon wikenn dan le senyè. Ok se toujou menm kontantman an, menm plezi la, menm lanmou an, menm sajès la. Depi semèn anpil zanmi ap mande pou nou yo pa wè nou. Sitou aprè match Brezil, Ajantin yo panse nou tap live oubyen nou tap fè yon videyo. Men nou te la, nou toujou la, nap chèche. N ap chèche enfòmasyon pou nou, pou nou ka vin pataje paske se sèvis pa nou. Ok, m espere ke nou tout anfòm, men jodi a m ap kòmanse avèk yon panse sou menm bagay ke chan nou sot tande a Bondye fidèl la. Panse a se kisa l ye? Lavi è fèt de desepsyon. Pour la réussir, on doit passer dans le couloir des défaites. Ok zanmi m yo! Pafwa, sitou nou etanke jèn, nou anpil bagay, nou asiste, n ap viv avèk anpil bagay k ap pase. non sèlman nan mond lan, spesyalman nan peyi nou ki se Ayiti. Mwen wè tout sa n ta renmen ye, tout sa n ta vle fè, men akoz de mank de posiblite, mank de mwayen, rèv nou yo jis kounye poko janm ka reyalize. Men la seule chose que je dois vous dire, ne découragez pas! Soyez fort dans les moments difficiles paske tout otan tèt ou poko koupe toujou espere wap mete chapo. Notre Dieu de l'univers est fidèle pafwa se nou menm ki pa fidèl avèl men pwomès li yo Li toujou kenbe yo. Sèlman swaye fèm e respekte lè prensip, lè nòm, lè règleman de la vi. Gen anpil nan nou. ki te ka pa la jodi a. Men, malgre tout sa k pase devan nou, tranblemandetè pase, maladi pase, anpil jèn parèy nou yo disparèt, yo pa la nan moman sa a, eben nou menm si nou la, se yon gras. Se pou sèt rezon, nou pa dwe janm di nou pa t sipoze fèt, nan.

Men esansyèlman an, lè n tonbe a, fè anpil efò pou n pa ret atè a. Fòk nou leve. E mwen espere ke Bondye nan amou l, nan konpasyon l, l ap leve nou. Ebyen zanmi m yo, m ap di nou. Se vre, vi a, li gen anpil echèk ladan l. Li gen anpil desepsyon ladan l. Pafwa, moun ki pa t sipoze antre nan pawòl nou, se yo menm. Men m ap di w, Gardez votre foi. Bondye gen yon plan pou ou. e nou espere ke si w tande konsèy sa yo, respekte prensip yo, kite Bondye dirije w e o fur et à mesure w ap wè grandè Bondye.

Ok Bondye fidèl, Bondye fidèl Ebyen eh zanmim yo, se toujou menm plezi la, menm lanmou an E bon, m ap di nou an rezime ke match amikal yo fini oubyen eliminatwa yo, lig dè nasyon yo yo tèmine kounye a la se chanpyona yo kap reprand pandan semèn nan epi se yon semèn boul san kanpe sot nan chanpyona nap tonbe nan lig dè chanpyon ebyen nou prale trè brèf nou pap rete nap jis ba ou lè ekip prefere w yo ap jwe ke nou tout nou renmen ebyen ekip nou prale nan liga espanyòl la ekip Real Madrid la lap jwe demen si Dye ve a 11 è 30 lè Ayiti avèk ekip Kadis la ok Real Madrid demen, samdi 17 oktòb la, avèk ekip Kadis la. Nou te poze Zidane. Zidane nan konferans de près, yo te poze l anpil kesyon konsènan ekip Kadis la. Li di malgre ekip Kadis la se yon ekip ki apèn monte nan premyè divizyon espanyòl la, men se yon ekip ke nou dwe pran o serye, paske ekip sa yo toujou vle kreye sipriz. E yo te poze Zidane anpil kesyon konsènan

Vich Ebyen aprè Real nou tout konnen se Barça, Barça ap jwe menm demen an, Barça ap deplase pou l ale kay Getafe a 3 zè demen samdi 17 oktòb la. Pa bliye jodi a se 16 oktòb 2020. Si wap kondwi, pa bwè, si wap bwè, pa kondwi. Se toujou menm zanmi w lan DJSZ, L'homme du peuple la ki avè w. Pa bliye zanmi m toujou pran, menm si se wikenn, m ap toujou di nou sa, toujou pran anpil prekosyon. Ann ale byen vit, o, m pa bay Atlético paske nou tout renmen l. Atlético se, l ap jwe toujou demen a 9 è, avèk ekip Celta Vigo a. Celta Vigo Atlético 9 è, Real Madrid Cádiz 11 è 30 e Getafe Barcelone 2 è è Dayiti. Ann ale byen vit, nou pap kanpe paske gen anpil ti koze pou n ta pale. Premye lig la, ebyen demen ap gen yon trè bèl match. Oh avan n pran premye lig la, pandan n te di Basa an tou fon ti pale de Basa e aprè match aprè match e Frans nan lig de nasyon yo Griezmann soti fon eske mwen pa di soti sou krab li fon deklarasyon li di Deschamps konn kòman pou l mete l kan jwe lè lap jwe avèk seleksyon fransèz la. Bon an li vle voye yon kout pik bay Ronald Koeman epi byen vit Ronald Koeman reponn misye. Ronald Koeman di se vre Griezmann se yon gwo jwè e li respekte sa men lap di yon ekip ki paka ap jwe avèk plizyè 10. Kèske sa vle di yon ekip paka jwe avèk plizyè 10? Sètadi, e nan plas Griezmann ta renmen jwe nan Barça, pa bliye ke Lionel Andrés Messi gentan okipe plas la. Ebyen se la rezon pou lakèl sanble wè ke ke Griezmann gen difikilte nan ekip Barça. Byen brèf. epi nou prale nan premye lig la, premye lig la pral gon chòk demen maten de trè to, 7 è demi, Everton, Liverpool, pa bliye ke Liverpool sot pran yon seven up nan men ekip Aston Villa yon 7-2, ebyen kòman yap pral afronte match sa, pa bliye Everton de Carlo Ancelotti, yon trè bèl ekip, se li menm ki an premyè pozisyon nan chanpyona Dangletè la, avèk Le maestro James Rodriguez ki fè gran retou l, ki fon nouvèl renesans, pil pas, l ap fè gòl, ebyen nou pral wè, non sèlman James, gen Richarlison, yon brezilyen, ebyen demen nou pral wè kòman Liverpool ap konpòte l devan ekip Everton nan. Apre sa Chelsea ap jwe avèk Southampton, 9 è, Manchester City bèl match avèk Arsenal, 11 è 30, epi Newcastle Manchester United. San kanpe, nou prale nan Serie A, Nap ap jwe avèk Atalanta 8 è, toujou demen. An palan de Nap, n ap fè nou konnen ke Nap pèdi sou tapivè. Pa bliye ke Nap pat fè deplasman nan dènye jounen an pou li ta jwe avèk Juventus akoz ke li te gen 2 ka kowonaviris, rejyon kote Nap ye a te entèdi moun vwayaje. Ebyen, dirijan e foutbòl Itali yo te toujou te pwograme match la pou match la te toujou jwe. Sepandan nap pat vini. Ebyen nap pèdi 3 a 0. Ebyen nap dil pral antre an apèl paske se kotel ye a se dirijan kotel ye a ki te fè ke yo pat vini. Ebyen aprè nap Atalanta pa bliye ke Atalanta son trè bèl ekip li rekomanse sou menm janl te komanse lane dènyè la. Nap antre dirèkteman avèk Inter de Milan. Inter de Milan ap jwe. avèk Mina Aserouch son gwo gwo gwo gwo gwo gwo derby derby sa se anpil bèl bagay ke nou pral jwenn pa bliye ke Milan byen demare Milan se te meyè ekip ki te genyen la sezon dènyè apre covid 19 la nou pral gade kisa Milan ap pote epi E match Milan se a 11 è toujou demen. Epi Sandoria Lazio 11 è epi Crotone Juventus. A note ke CR7 te teste pozitif, li pap la nan match demen an. E li ka pa menm la nan match Lig dè Chanpyon an. Ebyen nan Bundesliga nap ba nou 2 ekip ke nou tout renmen gade. Se Dortmund ak Offenheim kap jwe demen 8 è 30 epi Bayern Munich. Bielfeld e a 11 è 30. Brèf, nou prale direkteman nan Paris Saint Germain. Paris Saint Germain ap jwe talè konsa, jodi a vandredi. Vandredi a 2 è. Si l pa koumanse deja. E lè Haiti, Paris Saint Germain ap jwe avèk Nîmes. Ok Ebyen pa bliye pandan n nan Pari nap tou di nou Pari ap gen anpil jwè pap la demen Pari gen anpil jwè pap la men Pari ap jwe nan lig de chanpyon an madi fas ekip Manchester United la 2 zè e. Nou pa konnen. Match jodi a Neymar pap jwe anpil jwè pap la men sèlman nap tann kòman sa pral pase pou Paris. M panse nou toujou bay anpil match ki trè enpòtan yo. On zanmi ke w ta bezwen konnen plis match. Lè ekip ou ap jwe, ou ap jis ekri nou menm jan ou konn fè l, ou ekri nou epi nou menm n ap di nou kòman l ap ye. An ale, Lig dè Chanpyon an, e m panse nou ka retounen sou li, Real Madrid ap jwe avèk Shakhtar Donetsk mèkredi midi 55, se konsa yo pwograme l. Real Madrid, Shakhtar Donetsk, epi Barcelone ap jwe avèk Ferencvaros madi 3 zè. An pasan, ap gen yon klasiko. Se yon semèn boul nèt, se yon semèn boul. Klasiko Real Madrid la se pou lòt semèn. Basa, Real ap deplase pou al lakay Basa. Klasiko sa ap fèt

Dizeur Manman pitit mare vant. M panse nou bay enfòmasyon de real, nou bay de basa. Kounye a, nou pral ba nou ki sa ki zen ki genyen nan domèn spò a. Sa di aletranje gen anpil bèl zen, gen anpil bèl deba, gen anpil bèl koze yo di. E m sot wè yon deklarasyon ke Mourinho fè la. Anpil bèl koze. Ebyen, epi nou pral fè yon ti pale tou de Neymar anpil aprè match Perou te kra e Brezil te kraze Perou 4 2 a gen anpil deklarasyon ki fèt ki kote Neymar ye Lebron ki kote nèg sa yo ye men nan kelke segond nap tounen poun vin baw sa kap pase a ebyen Pa gen pwoblèm zanmim. Se toujou menm ti prensip la. Like li, patajel, kòmantel pou fè plis moun wèl. Paske nou menm DJSZ, nou pa pale sèlman foutbòl, nou ba w sa kap pase nan mond lan. Nou toujou vini, nap toujou vini, nap kenbe menm prensip la. Moun kap swiv paj DJSZ, nap toujou jwenn bèl ti panse ke DJSZ fout ap pot pou nou. avèk kèk bèl leson moral pou kap sèvi nou nan vi sa pa bliye kòmante patajel like li pou plis moun ka wèl zanmim yo.

Notre Dieu est fidèle Ne faut pas oublier que notre Dieu est merveilleux et fidèle C'est en lui que nous devons croire Brèf zanmi m yo Avan n al sou Neymar Sou James, Lebron James Sou Mourinho An pasan, Arsene Wenger ki se te ansyen antrenè Arsenal, li ekri yon liv, li fè yon liv, li ekri pa mal de bagay ki pase nan foutbòl la. Li pale de nombre coach. Nou konnen jounalis toujou ap chèche zen Jounalis di, Mourinho, jounalis poze Mourinho kesyon, li di Mourinho, Arsene Wenger mwen li kon liv, trè bon liv, li gen de trè bèl paj ladan, li di men mwen remake ke Mourinho pale de anpil coach, li pa mete non, sak pase? Nou tout nou konn Mourinho, nou konn komedyen an, spesyalman li. Li di a, monchè se senp, Fasil pou konprann. Misye pa janm bat, Arsène Wenger pa janm bat mwen. Li di w, ou pa ta pral janm ekri on liv, ou pral pale de foutbòl, de match, epi pou ta pral pale ke w pa janm genyen. Li di, Arsène Wenger pa janm bat mwen, li pa ta pral janm pale de mwen. Èske w ta pral ekri on bagay ki p ap fè w plezi? Non liv? Non. Eh byen, c'est aussi simple. Bon, nou tout nou konn Mourinho, nou konn Mourinho se ti djòlè, se konsa l ye malgre m respekte l, c'est un grand entraineur. Brèf, aprè de kisa nou pral pale? Nou pral pale. Aprè match Brezil-Pewou a, Neymar franchi yon etap. Pa bliye Neymar te make yon triple, bat 4 de. Neymar devan si CR9, El Fenomeno, Le Grand Fenomeno. Neymar tou swit plase dèyè Pelé. Pi gran jwè mond lan konnen, istwa foutbòl la konnen ki se Pele. Eben Neymar devanse Ronaldo. Ebyen tout moun ap kòmante eske Neymar se dezyèm, se twazyèm, se katriyèm, se senkyèm. jwè brezilyen konnen. Ebyen tout enfòmasyon, nonb de bi, nonb de bay, tout sa yo sou paj la. Se pou sèt rezon m toujou di nou zanmi m, tout enfo nou wè n ta tèlman enterese avè l, ebyen jis al sou paj Facebook la Jameson Duclair Foot 2 Gyèzèd w ap jwenn ni. Ebyen aprè emisyon sa lap jis sou paj Facebook mwen e lap sou YouTube la. YouTube la se Duclair Jameson. Ebyen tape Duclair Jameson epi lap monte. Like li epi fon ti e gade kelke segond. Ok se pi gran sèvis ke w te ka rann mwen. Ebyen an konparezon kòm m te deja fè l m pap twò rete sou li paske m pale anpil deja sou Neyima Ronaldo. Neymar se vre li franchi yon etap ki mèveye men gen anpil travay paske map toujou dil brezilyen yo depi ou poko pote gwo koup gwo zòrèy la ki se mondyal la ba yo kote ou ta vle yo mete w la yo pap ka mete w Se pou sèt rezon, Neymar dwe konprann li dan lè grand konpetisyon. Menm si w ap fè gòl, menm si w pap fè gòl, men si w pa pote tit sa yo, se vre, w ap gen yon plas. Men kote w ta renmen ye a, yo poko ka mete w. Yo di, èske l devanse Ronaldo? Pou mwen se non. Menm si li devanse l pa rapò avèk nonb de bi, men echèl ke li swete oubyen yo ta renmen mete l la, Neymar poko rive la. Brèf, se klè. Ok. E nou prale avèk yon deklarasyon, nou pral pale yon ti NBA trè senp nan 4 minit ki rete yo. Kisa? Pa bliye Paul Pierce, aprè ke Lakers fin chanpyon nan NBA playoff la, bat ekip Miami an 4-2 e Lakers tou pwofite pou l rejwenn gwo advèsè l la, jire l la ki se Boston Celtics avèk 17 tit aprè 10 an de chomaj. Depi 2010 ke Lakers te chanpyon, ebyen ane sa Lakers chanpyon 2020 sa. Ebyen malgre anpil fanatik Lakers te fache paske akoz de ko e Lebron ki te vini nan ekip la men nèg ki renmen basket, nèg ki renmen foutbòl pa gade ni sou Lebron ni sou Kobe epi yo aplodi, yo aplodi ekip la ki chanpyon. E se sa. E sa nou dwe tout Nou dwe imite, retire espri de fanatik lakay nou. Ebyen, ann ale, Paul Pierce, deklarasyon Paul Pierce, li di, ebyen li menm, apre, apre sa LeBron fin akonpli, genyen nan Cleveland, pran yon tit avèk Cleveland, pran 2 avèk Miami, hein, pran youn avèk Lakers, pou li, nou pa bezwen al di anyen de LeBron, pase LeBron, tout sa, tout, LeBron se sa l ye a. Se sa li a, m te gentan dil tout sou paj mwen yo deja. Ou menm zanmi m ki bezwen plis enfo al sou paj la. Ebyen, Paul Peace di li menm Lebron jis plase dèyè Jordan, Michael Jordan. Michael Jordan, sa se gwo koze. Misye se 6 final NBA, 6 tit. A di misye se gwo koze. Malgre

Al gade. Lebron James se tou jwè spesyal zanmim. Nèg ki genyen plis match nan NBA playoff la. Nèg ki genyen plis match jwe. Nèg ki genyen MVP avèk 3 franchiz diferan, MVP final. Se li k fè sa. Jwè ki fè Plis tripel dobel nan NBA final. Lebron se gwo koze zanmim yo. Sak fè Lebron si w ap gade sou nonb de final li pèdi nan NBA ou pap metel kotel ye a men si w al dèyè sou lè statistik les chiffres wap kwè le bon pou mwen m pa konn ki kote li ye se Paul Peace gen anpil moun ki gentan mete le bon kòm dezyèm jwè de tou lè tan nan NBA a nou menm si n pa dakò nap vini avèk agiman zanmi m yo ebyen zanmi m NBA Ou konnen li fè yon ti poze, kounye a se foutbòl, lig dè chanpyon, se bagay sa yo ki pral diskite. Pa bliye de GZ sè lòm di pèp, lòm dè zenfòmasyon. E yo tou pwofite tit sa yo fè yon gwo omaj avèk Kobe Bryant e Gianni. Ebyen brèf nan yon minit de segond pa bliye ke nan semèn ki pase yo Rafa Nadel paske m pa ka pa pale de Rafa Nadal eskiz mwen Rafa Nadal se fanatik Real m pa ka pa pale de li li avèk Djokovic Djokovic fè yon deklarasyon sou misye Djokovic di Nadal Djokovic se gwo advèsè Nadal li di Nadal se yon nèg m respekte anpil sa di se pi gwo advèsè ke m konnen mwen afwonte pa bliye nan final Roland Garros la, li te kraze Djokovic e Excuse moi, ce n'est pas Djokovic, c'est Federer. Federer te fè yon deklarasyon sou Nadal, li te di Nadal se pi gwo advèsè ke m afwonte. Paske yo te toujou konnen Federer kòm pi gwo tenisman. Eske Nadal vin aprèl oubyen èske Nadal devansel, pa bliye aprè ke Nadal te fin kraze Djokovic nan final Roland Garros la 6 0 6 2 6 5 Nadal li gen 13 tit de Roland Garros e li gen yon total de 20 tit gran chelem se nèg li egale, se pa kèt egale wi, Lakers egale Boston. 17 tit, epi Nadal egale Federer 20 tit. Bagay yo anpil. Ebyen, Federer di konsa li menm pou li menm Nadal se pi gwo advèsè ke li afwonte nan tenis lan. Ebyen zanmim se toujou yon plezi pou DGZZ avèk nou, se toujou menm kè kontan, se toujou menm lajwa, menm lanmou an, menm sajès la nou pa janm dekouraje pote tout bèl enfòmasyon sa yo pou nou, toujou rete konekte, rete branche sou paj DGZZ la, lap vini avèk plis enfo. Deja swete nou bon vandredi, bòn semèn dans le Seigneur. Ke Dye vou benis!